De la plante du pye jis ka la tèt, ryen nèt an bon eta. Se n son ke blesu, kontizyon e plè viv. N-hen ki non ete ni panse, ni bande, ni andousi pa lwil. Enben, Ezayi premye vèsè 4 a 6, li montre la klè ke lòm, depi lòm nan peche a, pandan lòm nan peche a, de la tèt o pye, jiska la tèt ok de la tèt o pye moun sa l malad tout tout li menm malad sa son moun ki kowonpi tout li menm malad pa gon kote ki bon nan lòm lè lòm te fin peche lòm antyèman te malad lòm antyèman te malad se ekstrèmeman enpòtan espirityèlman lespri lòm te malad. Nanm lòm te malad. E menm nan kò yon moun peche fè enpak tou. N ap bezwen konn sa. Menm nan kò yon moun, peche a fè enpak. Sa vle di, lè yon moun nan peche, peche a li aji, li aji nan twa pati lòm, lespri, lam e lekò. Ok, m p ap gentan esplike kòman, kòman, kòman yo ye. Paske m gen lòt bagay pou m wè, m p ap, m p ap rete sou sa. Epi n ap wè, nou pral wè Ezayi, Ezayi, Ezayi 64 vèsè 5. Ezayi 64 vèsè 5. Se toujou menm, menm, menm, menm afè kowonpi an. Menm tèm kowonpi an. Nou pral wè Ezayi 64 vèsè 5. Li di, Nou sòm, e, e, non, e pa la menm. Li di, wi, Nou sòm tous kòm dè, dè enpi. Epi, e tout nòt jistis è kòm en vètman souye. Tout nòt jistis è kòm dè vètman souye. Enben, lè ap pale de vèt, vètman souye. Ki lè yon vètman souye? Yon vètman ka souye. Yon vètman ka souye. Pa egzanp, si ou pran yon vètman ki souye, e, e, e, e, pran yon vètman, mete l yon kote ki, ki frechè, toufe l la, lè ou tounen ladan l, w ap wè l, w ap wè l kanni. Wap wèl kanni gen vètman k gate konsa. Sa vle di son vètman ki souye. Son vètman ki souye. Yonn nan bagay map di. Poukisa pwofèt lan se tèm sa l anplwaye vètman souye. Poukisa l pa di yon lòt bagay. M pral esplike nou poukisa Yvètman di. Poukisa Yvètman di li di notre justice c'est comme un vêtement souillé. Poukisa Yvètman tèm vètman li anplwaye isi. Ayiti. Tout moun konnen vètman, li gen plizyè sinifikasyon. La m ap pale pou moun ki konn fè sonj yo wi, y ap tou pran konesans sou sa. Vètman, li gen plizyè sinifikasyon. Vètman vle di otorite. Vètman vle di, vètman vle di. Vètman vle di sentete ok vètman vle di m di vètman vle di otorite vètman di vètman vle di sentete a vle di yon moun ki revni ki kouvri pa la sentete ki vin gon gen yon nati ki agreyab devan Dye sa vle di yon moun ki toujou wè w gen vètman sal sou ou. Sa vle di, lavi ou pa an akò avèk la volonte de Dye. A m pap gentan antre nan koulè vètman bagay. M pap an gentan antre nan sa, m pap antre nan sa. A vle di nan koulè ou, li gen koulè ou gen plizyè signifikasyon ladan yo. Men sa k fè, li di e e e e e e. jistis nou yo se kòm de vètman souye. Imajine w, li di, Nòt jistis kòm de vètman souye. Kounye a, men Bib la kondane jistis. Jan jistis se yon bon bagay, men kòman tèks sa a fè vin kont jistis la? Hum! E la a wi, gen vèsè k ap bay pwoblèm nan. Li di, Jistis.
Ki tèm yo te vle di paske e lè ou wè yap bay jistis ou lapè kòman lòm bay jistis li se se la. Li di jistis nou yo se tankou de vètman souye konnya la ò men bib la vin kont jistis konnya banm di sa konnya la ki jistis bib la kont la e pa jistis de Dye se jistis de lòm. Jistis ou wè ap aplike nan afè jiridik, nan bagay peyi kap mete jistis bagay. Li di jistis nou yo se kòm de vètman souye. Enben, Dye pa kont jistis nan yon peyi, Dye pa kont jistis nan yon peyi, men pi gen yon moun panse jistis. Non sosyete se li k ka fè w agreyab devan Dye. E la, e la Bib lan ale. Se vre, ou dwe pratike jistis nan peyi w. Tankou Brezil la, Brezil, Brezil gen jistis li. Tout moun dwe obeyi avèk jistis peyi a. Men, jistis peyi a tou, fòk ou, fòk ou pa panse ke, an pratikan lajistis, sa ka sove w. Non. sa paka sovew jistis yon peyi ou dwe aplikel paske ou se lòm wap viv nan peyi a fòk lèw met yon jistis anplas fòw viv avèl men gen jistis tou ki aplike nan sosyete ak pa bon jistis yo aplike pa egzanp maryaj fi a fi gason a gason han annou wè sa yo se de jistis ki vwèman dezagriyab yon abominasyon tou sa men gen jistis tou Men map tou di sa, m sot di sa talè a, òm moralis yo se moun ki pratike lajistis. Men èske yon òm moralis ka sove si l pa resevwa Jezi Kris? Non! Sa vle di jistis li a vin tankou yon vètman souye devan Dye. Ok? Se kontèks tèks lan sa. M swete nou konprann. Se vrèman enpòtan. Premyèman, lòm è pechè. A e moun k ap bezwen gen yon vi bati sou lewòm. Premyèman, l ap bezwen konnen li se yon pechè, l ap bezwen soti nan faz pechè a. l ap bezwen konnen li lè kowonpi, l ap bezwen soti nan nivo kowonpi a pou le san de Jezi Kris pirifye l, lave l. Paske tè Bib lan di, Ezayi pral di, Ezayi pral di ke e peche nou yo, yo wouj tankou kramrazi. Epi, li di, Dye ka rann yo blan tankou nèj. Ok? M swete nou konprann sa. Li di, an m redi sa ankò, tèks lan di, Ki moun la, ki sa k kramwazi a? Nou pa fè yon ti rechèch, nou poko fè yon ti rechèch sou sa pou nou konn sa k kramwazi a? Hum! Kon, ki, ki moun ki la k konn sa k, ki, ki k kramwazi a? Kramwazi. Yon bagay nou te konn itilize Ayiti, ki, nou, nou, nou konnen l ki se woukwouk.

E pa li, e pa li. Wè, e sa wi, anpil moun li tèks sa yo di, e si peche nou wouj tankou kramwazi, e Dye ap rann li blan kon lanèj. Anpil moun li tèks sa, men, men gen de rechèch yo pa fè sou li. Konnya la, sa k kramwazi a? Poukisa se a tèm kramwazi pwofèt la vini la? E la l enpòtan an, poukisa se avèk tèm sa a misye vini? Rezon ki fè. Mezanmi sak kramwazi a. Kramwazi a son pye bwa liye. Kramwazi a son pye bwa yo te konn konsidere an Izrayèl. Son pye bwa liye. Men pye bwa sa poukisa e pwofèt la li konpare l avèk koulè wouj. Si peche nou wouj tankou kramwazi. M di kramwazi a son pye bwa. Men son pye bwa. On fèy li sèlman ou ka lage nan on bokit dlo li fè bokit dlo a vin tou wouj. Ou ka gen ka gen fèy ou ka lage on fèy sa a menm nan on basen dlo li fè l vin tou wouj. Sa vle di kramwazi a menm bon bon m pa byen di pou bwa. On fèy la sèlman ou mete tranpe nan dlo l ap fè dlo a vin tou wouj. Epi menm dlo sa a l tonbe sou on rad pa gen anyen k ap fè koulè sa a koulè wouj sa a ret sou sot sou rad la. Sa vle di kramwazi a l tache anpil anpil. Menm klorox pa ka retire ekran maji a. Menm klorox pa ka retire. Telman l tache. Ekran maji a son bagay ki bon pou li fon e wi. Telman l tache. Men son pye bwa ki kran maji a. Ou ka al fè rechèch la, y ap ba ou l. Ou mèt fè rechèch li sou Google. W al fè rechèch ou di se kwa le. kramwazi yap ba ou son pyebwa l ye. Son pyebwa, a vle di fèy li sèlman tonbe nan basen dlo, lap fè l tou wouj. A vle di son koulè k tache tou, son pyebwa k tache, koulè l pwodui an tache rad anpil. Enben, se sa k fè pwofèt la pral itilize l pou l di, si peche nou tankou wouj, tankou kramwazi, yap rann li blan kòm lanèj. Enben, poukisa li itilize sa? Menm pwofèt la fè konnen ke. Lè, pa egzanp, kramwazi a k reprezante peche k tonbe nan vi moun nan, paske banm tou di sa, peche a, e ap fè m te dou sa, m te di sa lotrejou, koulè wouj, nan sans sa koulè wouj gen move definisyon nan kontèks m ap pale a la, malgre koulè wouj vle di viktwa, men, nan kontèks m ap pale la a, koulè wouj vle di dezespere, sa vle di depi. Depi depi moun nan nan peche, Bib lan konsidere l son kon son moun e peche l tankou wouj wouj tankou kamasi. Sa vle di son moun vil dezespere, son moun k ap viv dan dan dan nan dezespwa. Sa vle di yon moun ki nan dezespwa peche a peche a blaze l. Peche a retire vrè nati l nan li. Ok, se vrèman enpòtan. Gen moun menn peche a tèlman rive lwen avè yo, Ou wè nan moun sa pa gen espwa ke lap chanje. Enben se kramwazi ak wouj nan li konsa wi. Peche a ki tèlman wouj tankou kramwazi, vi moun nan ou vin pa wè espwa kòman Dye pral yo pral fè sove li. E poutan Bib lan di Dye ka rann ni blan tankou lanèj. Enben rann ni blan tankou nèj enben banm di w banm tou di sa le san de Jezi tande m byen wi le san de Jezi li pi li li pli fò, li pli pwisan ke yon klorox. Malgre ou wè krab razye a pa gen, menm klorox pa ka retire l, bon l pito chire. Ou wè klorox pa ka retire l, men le Pwofèt la ale pi lwen pou l montre ou krab razye a li tèlman se yon bagay ki pa ka efase, menm Pwofèt la di ou le san de Jezikri li gen kapasite. poul poul poul poul lave vi moun nan de kramoizik nan vil la de kramoizi ya paske banm diw byen gen peche ki nan vi yon moun menm moun nan paka paka paka soti tèt li ladann gen peche ki nan vi yon moun se sèl Dye ki ka retirel ladann se sèl la men pwisant de Dye ki ka retirel nan peche li ye ya yap fèw diw pa gen pa gen pa gen peche le san de Jezikri paka lave pa gen peche. Li pa gen peche li paka lave. Ou mèt ta wè satan satan met vi moun nan nan dezespwa ou wè pa gen espwa menm ou ap poze tèt ou kesyon wap di kot kot kot moun sa pral pase poul chanje la epoutan lèw di sa ou gentan wè se se se se koupe wouj la se vi moun nan vin tonbe nan dezespwa sa vle di vi moun nan vin tache ou pa wè pa gen ou pa wè kote moun sa ap pase poul pou vil pran koulè blan Pa bliye, pa bliye, pwofèt la ale pi lwen ankò, li di, Menm, menm, menm, menm, menm, menm e, e vi moun sa a djab rann li blan tankou nèj. Enben, koulè blan vle di sentete. Koulè blan sinifi pirifye, puri, e purte, purifikasyon. Depi ou wè koulè blan, e sa k fè w ap wè, nan syèl la, yo di chak moun pral resevwa yon vètman blan. Poukisa e pa vètman wouj moun pral lè kwayan oubyen lè kretyen pral abiye nan syèl la? Poukisa l pa koulè wouj, se koulè blan? Se paske nan syèl la, nan syèl la, nou pral renye dan la dan la sentete, nou pral renye dan la purte. Sa vle di, syèl la pa gen peche ladan l. Nou pral antre nan yon demè ki sen, nou pral antre nan yon demè kote peche pa egziste la. Se sa k fè se vètman blan. Bib la itilize ke y ap met sou legliz la lè legliz rive nan syèl la. Sa vle di se yon moun, nou pral dè sen totalman. Nou pral dè pèsòn ki pa gen peche nan nou menm. Kò nou pap sèvi avèk peche. Nou pral gen yon lòt kò gloriye. Zafè ya vèt man blan ou pral abiye ok se vrèman enpòtan e twazyèm twazyèm etap la ki se il merite la mò enben lè lòm te pechè li te kowonpi ya lòm te merite la mò lòm te merite la mò daprè women 6 vèsè 23 li di ka le salè di peche se la mò le salè di peche se lamò. Sa vle di, ki moun ke, m ta renmen yon moun banm ton yon ti eksplikasyon de tèks sa a wi. Kisa sa vle di le salè di peche se lamò? Sa sa vle di? Hum? Le salè di peche se lamò. Hum? Bon, sitou m ta renmen yon moun esplike m poukisa, poukisa apot Pòl vin avèk mo salè sa la?